Zanmi telespektatè KSPM, bonsoir. Vwa pa m se Lalane Fritz. Se yon plezi pou n ankò prezan e vivan sou pèmisyon Dye Toupwisan pou prezante pou telespektatè KSPM enfòmasyon san melanj sou aktyalite k ap brase bil peyi Dayiti. Yon byenveni ak sipèb ranchi telespektatè KSPM ki toujou fidèl nan emisyon pa w la Gran Dosye. Bonswa pdg Abner se yon plezi pou w prezante enfòmasyon san melanj sou tout aktyalite kap brase bil peyi dayiti. Pwen kap domine aktyalite a, ensekirite a toujou enskri non li chak jou sou tèritwa nasyonal peyi dayiti. Jounen 3 oktòb 2025 yon bis Wotasyon tou asire trajè Pòtoprens, Kapayisyen, rive nan komin Plezans viktim de 2 pasaje ki anlve. N ap vin avèk detay. Yon lòt kote, Volker Türk pou Ho Komisarya Nasyonzini prezante yon bilan katastwofik soti ane 2022 pou bout oktòb 2025, kantite moun ki mouri, pase pran lòt ki twouve yo nan abri pwovizwa, rive sou lòt ki viktim, e pwoblèm pa ka manje ki etann ni sou tout etandu tèritwa nasyonal peyi Dayiti bay gwo kè sote. Li ta fè apèl ak kominote entènasyonal la pou fè rapido presto wè sa k ka fèt. Yon lòt kote, cpt Laurent Saint-Cyr mennen yon demach oprè de sinyatè akò 3 avril yo e pèsonn pa konnen sa demach sa li pral abouti E gen twa pwen ki nan mitan diskisyon yo. Gen plizyè estrikti ki reprezante nan akò 3 avril la ki deja chita pale ak prezidan cpt, Laurent Saint-Cyr. Bagay yo anpil, jan nou konnen l deja, gwo demach, rezolisyon Nasyonzini pran pa Konsèy Sekirite a pou fòs sou presyon gang rive pote kout men pa l apre echèk MMS dirije pa peyi Kenya, ki jan dosye a ye, ki avanse ki fèt, reyaksyon responsab dwa moun yo anrejistre otou de dosye sa a. Pawòl anpil Pawòl pwès, Se tou sa ki pral fè esansyèl enfòmasyon nou pral prezante nan moman kote Kanada li menm fè pale de li nan sa ki gen pou wè ak Ayisyen, yon Ayisyen ki gen, ki pran nasyonalite Kanadyen rive jwenn 5 ane prizon pou mouvman louch li t ap mennen ki t ap pral ki li menm tou nan mouvman louch sa ki fè pou li menm li patisipe nan ensekirite k ap tchatcha kò l sou teritwa a. Se tout pwen sa yo avèk lòt ki pral fè esansyèl enfòmasyon nou pral prezante pou zanmi telespektatè HPM ki toujou fidèl nan emisyon pa w la Gran Dosye. Nan moman kote Latibonit ap komemore 1 an jou pou jou, 3 oktòb 2024, 3 oktòb 2025 make 1 an Depi Ponsonde, nan depatman Latibonit, viktim de yon atak mesye Gran Grif yo ki te akouche a 115 moun pèdi lavi yo, kay plizyè kay boule, anpil moun rive deplase. Sila yo, jouk nan minit nap pale la, 1 an aprè, viktim yo toujou ap reklame jistis pou zak ke yo menm yo viktim. Pou komemore 1 an masak sa a, nan pawas Ponsonde, yon mès te chante nan memwa viktim yo. Komisè gouvènman nan vil Atibonit, bon nou di nan vil la pito, komisè gouvènman nan departeman an rive prezan Nan mès sa ki se mèt Venson li te prezan. Hum! Bagay yo anpil. Nan nò, soti nan nò pou rantre vèr Pòtoprens, bis ki pote non Wotasyon tou viktim de anlèvman 2 pasaje. Rive nan yon zòn ki rele Bedore, Nèg ak zam kanpe bis la, antre ladan li e anlve 2 pasaje ki se 2 fanm. Pran fanm yo, rantre nan yon rak ak yo. Bis la li menm pa gen chwa, li te oblije al pakini devan komisarya Plezans la E lapolis anonse li pral menn ankèt sou kesyon sa a. Toujou nan dosye nèg ak zam an sivil k ap vòlò moun al sere nan kalòj ravisè, gen anlèvman matmwazèl Gaston Guevara. Li viktim de yon anlèvman nan Kafou Fleuryo kèk jou ki sot pase la a. Nèg ak zam ta egzije 200 mil dola ameriken pou fanmi an pou l ta kapab jwenn liberasyon l. Manman l ki rantre nan negosyasyon rive antann ni pou 400 mil goud. Men nan bat dlo pou fè bè, frape wòch pou fè l bay dlo, manman l rive jwenn 200 mil goud. e l t al depoze 200 mil goud sa a ki se ki egal a mwatye nan lajan ranson pou liberasyon Guevara Gaston. Li pa ni gen nouvèl pitit la, ni menm nan telefòn li pa jwenn aksè pou l ta pale avèk pitit li. Manman l adrese avèk sitou Nèg ak zam an sivil yo, li adrese ak Federasyon Nèg Zam an Sivil pou wè si yo kapab aplike bon kè pou yo jan yo konn fè l avan, pou wè si l ap ap jwenn pitit li vin jwenn li paske sa l te genyen, sa l te fè kòlèkt de fon pou li a, se li l te genyen li te voye bay e l pa gen lòt ankò. Yon lòt kote, se 2 men nan tèt nan moun kap jwenn anlèvman yo e an menm tan ki pa rive retounen lakay yo ni gwoup ame rele pou mande ranson pou yo. Sa yo ta mete l nan porte disparu. Anndan menm mouvans porte disparu a, ou kapab pale tou de apre porte disparu, il est question 2 trafik ògàn ki nan chapit Repiblik Dayiti. Yon alèt ta lanse pou jèn fanm a jèn gason si yo pa bezwen se pa yon kote yo prale fòk prezans yo make pa itilize monte desann paske moun tankou toutrèl sou tèritwa nasyonal peyi Dayiti e menm plent Kal depoze nan dcpj anyen pa mache pou moun kal poze plent yo se kòm kwa ou sèlman fè dcpj anrejistre moun ki anlve ki pa jwenn apèl pou mande ranson ki pa janm tounen lakay yo e majorite moun ki pote plent nan dcpj viktim yo se jèn moun yo ye se pa granmoun aje alò ou menm ki branche emisyon gran dosye nan HPM Apèl la li lanse pou. Toujou nan kad ensekirite ak mouvman kap fèt vè entènasyonal pou ede Ayiti mate ensekirite epi mare nèg ki jwenn twòp libète monte desann an Ayiti, se ka Gérald Nicolas ki se yon Ayisyen Kanadyen, Gérald Nicolas ta kondane a 5 ane prizon pa lajistis peyi Kanada Ebyen yo ta yo ta repwoche misye pou tantativ ensitasyon ak zak vyolans melanje avèk destabilizasyon Ayiti. Mouche ta nan anpil mouvans louch an Ayiti e menm tantativ pou òganize koudeta pat ekarte nan demach li. Etazini Damerik pa vwa anbasad amerikèn felisite e aplodi Kanada pou angajman l pran anvè lajistis peyi Dayiti. Pou Etazini Damerik, aksyon sa konstitiye yon avanse majè vè fen enpinite ak pwomosyon pou lapè. Usa ta ankouraje e fè apèl ak lòt nasyon yo fè menm jan an ak Kanada, ak li menm tou ki gen nan men ni plizyè gwo bab, pou wè si yo te kapab mate Fenomèn ensekirite ki fò souvan konn gen koneksyon ak yon seri de peyi nan va e vyen k ap fèt antre tèritwa nasyonal peyi Dayiti ak lòt peyi ki gen bon relasyon diplomatik ak Ayiti. Hum! Se plenn pou n plenn. Depi aprè asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse yon 7 jiyè 2021, travèse de 7 jiyè 2021, A 25 oktòb 2025, Ayiti konnen yon karo nan tout travèse istwa peryòd sa a. Jounen 3 oktòb 2025, Hum! Se plenn pou n plenn. Ayiti chaje ak chif alarman nan dega ensekirite sou tè peyi Dayiti komèt. 1 pwen 5 milyon ap viv nan pwomiskite Selon OPC, dirije pa Jean Maitre Jean Wilner Morin, deklarasyon sa li fè l depi Jenèv nan patisipasyon l nan swasantyèm sesyon Konsèy dè dwa de lòm. Pou Jean Wilner Morin ki gen nan men ni cpt, Ofis Pwoteksyon Sivil, li ta lonje dwèt sou elit ayisyèn ki li menm li ta estime ki responsab sitiyasyon ke Ayiti konnen jounen jodi a. Fòs lòd yo depase pou ta rive konstate echèk otorite yo. Hum! Pwoteksyon Sitwayen nimewo 1 OPC a ta lanse yon apèl ak solidarite entènasyonal pou konbat gang ame yo menm k ap vyole e piye sou tèritwa nasyonal peyi Dayiti. Pou Wo Komisarya Nasyon Zini ki gen responsablite l sou do diplomat Walter Türk, Walter Komisè l'ONU an li menm bò kote pa l avanse, sòti 2022 rive jounen ki se 3 oktòb 2025, plis pase 16 mil moun mouri nan kad ensekirite. L al pi lwen pou avanse chif blese ki o nonb de 7 mil blese anba vyolans gang e avanse plis pase 270 a 500 mil zam ap siyone sou tèritwa nasyonal peyi Dayiti. Anndan zam k ap siyone yo, li akouche ak 3 departeman ki yo menm Plizyè komin sou kontwòl nèg ak zam an sivil. Men Pòtoprens tout moun konnen l chanpyon, Latibonit vin an dezyèm pozisyon e Plato Santral vin an twazyèm pozisyon. Pou rapèl, nan mouvans e sa w ta kapab rele konfli ki te gen ladan l manifestasyon akouche ak konfli ame 2003-2004, Ou te jwenn 3 depatman sa yo te gen gwoup ame lakay yo. Militè demobilize te pran Plato Santral, asayan ki gen plizyè gwoup ame pou yo menm te pran Latibonit pou yo kòm tèritwa pa yo e Pòtoprens li menm te gen batay GNB RPK ki te kapital ki pat sanble kapital ki tan kenn prensip sou tèt li e ke nou toujou idantifye kòm kapital pòt san prensip. E se nan san prensip sa a nou akouche a jan nou wè l trennen, transfòme jounen jodi a. Hum! Bagay yo, yo pwès. Anlèvman, ekstòsyon e vyòl kolektif melanje ak piyaj pase men pran ensandi lopital ak lekòl, Se tout sa ki avanse nan entèvansyon Wo Komisè pou Nasyonzini an, Volker Türk. Si milyon Ayisyen bezwen èd imanitè, selon sa ki avanse pa Volker Türk, e an menm tan gen 1 pwen 3 milyon deplase, Ayiti klase senkyèm nan top 5 mondyal kòm peyi ki pi touche pa ensekirite alimantè. Pou mwatye nan mò ki resanse nan ane 2025, mò sa yo viktim nan operasyon pnh, selon sa ki avanse pa Haut Commissariat Nasyon Zini. Egzekisyon ekstrajidisyè, tir aveugle, uzaj pwen verte, dronn eksplozif, selon sa ki avanse ki akouche a 559 viktim, pami yo gen 11 anfan. N ap raple nou, 11 anfan sa ki vin nan rapò sa, li sitiye li nan Simon Pele, dènyè dronn ki te itilize kontre yon chèf de gè nan Site Solèy ki t ap fete anivèsè li nan travèse mwa septanm 2025 ki sot pase la, ki te akouche ak 15 mò e anndan 15 mò sa genyen 10 timoun pi piti gen laj 5 ane. Humm bagay yo pwès se sa ki avanse par Walker Turk 11 anfan e li di pratik sa jije kontrè nan dwa entènasyonal. Volker Türk egzòte kominote entènasyonal la pou finanse rapidman yon fòs anti-gang e garanti tout aksyon ki respekte dwa imen. Pèp ayisyen an bezwen yon soutyen endefektib e san sa, le pire li nan wout. Tout sa w sot tande la yo, se deklarasyon Wo Komisarya pou Dwa Moun nan Nasyon Zini ki se Volker Türk ki avanse yo e tout sa l t ap site yo se te nan boul figi. Diplomat ki akredite anndan Nasyonzini. Hum! Nan yon vòt sezaryèn, e selon sa ki avanse se ta yon vòt ki ta fè sou fon de negosyasyon, Konsèy Sekirite Nasyonzini an ta jwenn, jou ki te nan dat 30 septanb 2025, ta jwenn yon vòt favorab pou fòs sou presyon gang debake an Ayiti avèk yon efektif de 5,500 sòlda avèk 50 sivil. Aprè vòt sa a, te gen yon defile reyaksyon. Reyaksyon kote anpil peyi bat bravo, gen òganizasyon ki bat bravo, pami yo ou ka site Lafrans, Kanada, Etazini Damerik, Repiblik Dominikèn, Linyon Ewopeyèn. Ozalantou de rep de Pòtoprens, gen cpt a, kèlke zè aprè vòt la, salye yon vòt konsa e kwè l ap yon soulajman pou yo. Bò kote pa Konsèy, sa w ta kapab rele gouvèneman an, li fè menm, li fè menm sa w ta kapab rele felisitasyon sa a e an menm tan yo kwè gen yon avanse k ap fèt nan kesyon sa a. N ap raple pou ou, cpt a li menm bò kote pa l te jwenn yon konsta ki pa t favorab a li menm lòske charje dafè t ap evalye travay yo, pa kwè ke mesye sa yo gon pouvwa avi e yo wè nan akò 3 avril mesye cpt yo pa menm akouche yon mouch nan akò 3 avril la, Alewè pou yo ta reponn avèk egzijans sa akò 3 avril la ta avanse. Youn nan sa akò 3 avril te avanse, se sitou sekirite, 15 mwa aprè anyen pat mache. Li te an menm tan te gon kesyon de referandòm ak nouvèl konstitisyon. Si gon dokiman ki nan men cpt a, dokiman sa komisyon ki te responsab pou bay li a pilotaj remèt dokiman l,

Minis enteryè chita avèk yon gwoup Azèk pou ap defini ki sa yo pral fè de antre men sa k te anndan pwopozisyon ki te la avan men koreksyon ki fèt men koreksyon yo pral fè pèsonn pa ka konprann sa k ap pale nan kesyon sa a e an menm tan non sèlman li pa li pa pibliye. Pa genyen ankenn dat ki avanse, bagay yo anpil nan men cpt a. Dwòl de konsta ki fèt, se konsta sou sa w ta kapab rele konsta nan prezantasyon Prezidan Laurent Saint-Cyr nan Asanble Jeneral Nasyonzini pou 80 ane dekzistans li. Nan entèvansyon cpt a, Prezidan Laurent Saint-Cyr pat janm mete nan diskou li a sou kesyon sa w ta kapab pale de referandòm ak nouvèl konstitisyon. E menm oprè de demach ki ap fèt sitou nan zòn diplomat ki nan Loni yo, pa prèske pale de kesyon sa a. Gen moun k ap poze kesyon Eske son mouvman kap bwè lwil yo prale vè eleksyon epi yon parleman a vin avèk swa remaniman ministeryèl, remaniman nan konstitisyon 87 oubyen 87 amande 2011, ou di mwens yap oblije kitel konsa nan yon tan make ya retounen sou li. Tout sa nap di la yo se kestyon ki ap poze. Men pou vòt ki akouche avèk sa w rele yon fòs ki pral ranplase ki pral ranplase MMS, 2 oktòb ki sot pase la make fen manda MMS, yon MMS menm si entènasyonal la satisfè ke se konsa yo menm yo te ap tann travay la yo jwenn ni jan yo bezwen l lan, Men yo bay ekskiz MMS la sòti sou do yo paske gen de angajman yo te pran yo pa reponn avè l. Ou jwenn gouvèneman an satisfè tou. Poutan si w ta kapab al pran sa k ap pale atè a, atè a pa wè twòp kisa MMS la li menm te vin regle. Men si atè a wè l konsa, sektè ki gen kòb nan men yo, ki yo menm gen enfliyans nan politik peyi Dayiti, konnen MMS regle kèlke choz. Paske si MMS la pa t kanpe sou operasyon pou t al sekirize yon seri de lakou pou nèg ki gen gwo mwayen yo, Kafe te ka kou lakma apre plizyè mwa mesye yo pase nan Kenskòf pou yo te kapab atenn bò kote yo rele pou atenn Petyonvil e an menm tan yo mennen plizyè atak pou travèse Kanapevè, bagay yo pwès. Men, vòt ki fin fèt la, kòman òganizasyon dwa moun yo, yo rele dwazimen, wè vòt la yo menm nan analiz pa yo? Gen plizyè reyaksyon nan analiz yo menm yo vin fè sou vòt sa a, pami yo n ap site 4, gen ladan l ou jwenn Centre de recherche d'analyse droits humains, cart, ki gen ladan l Gédéon Jean, Ou gen Collectif Défenseurs Plus Antonial Antonal Mortine e genyen Jistis e Pè de Jocelyne Cola. Ou pral koute youn aprè lòt reyaksyon yo aprè vòt sa a e avan pou n pase w Pierre Antoine Louis ki pral li menm dekòtike ki sa w moun ka atann aprè vòt sa a. An n koute entèvansyon

Défenseurs Plus, kòman li menm li wè vòt sa a nan Nasyonzini sou deplwaman e fòs sou presyon gang? Koute l. Ankouraje ke misyon sa a ki pral vini non sèlman li ta dwe la pou konbat gang, ede lapolis konbat gang, men li ta dwe ede ranfòse Lapolis Nasyonal Dayiti e Lame Dayiti. Erezman, mwen wè yo pale de mekanism de kontwòl, yo site nomeman Lame Dayiti kòm enstitisyon. Donk, se okazyon pou otorite nasyonal yo, m ta di sezi opòtinite sa yo pou yo ranfòse enstitisyon lakay nou. Men se okazyon tou pou nou poze pwoblèm politik peyi an ki pi fondamantal paske vyolans ak ensekirite yo ou ka di se pa pwoblèm prensipal la se fèy pwoblèm nan men rasin pwoblèm nan se petèt pwoblèm politik enstabilite politik enstitisyon yo ki twò fèb otorite yo ki pa lejitim pwoblèm de gouvènans lamizè povrete ki favorab sadi ki kreye yon teren pwopis pou vyolans yo sitou nan bidonvil ak katye popilè yo. Pou komisyon episkopal jistis e pè, Jocelyne Colas se youn nan moun k ap dirije l, kòman l wè dosye sa? Ann koute l. Se pou moun ki te swete sa yo, yo kontan. Kounyeya, li rete pou konnen kisa peyi a ap jwenn. An reyalite, yon fason konkrè, yon fason ki satisfezan pa rapò avèk patap nou yo ki se kapab sikile nan peyi a, kapab santi nou an sekirite, kapab pèmèt wout yo debloke, kapab pèmèt tout moun ka reprann aktivite yo genyen. pou yo ka fonksyone nòmalman. Donk kounye a, se sa li rete pou nou wè èske n ap rive nan sa. Pou nou menm, se sa ki pi enpòtan. Donk mwen sèlman pran ak, ankò yon fwa, otorite ayisyèn yo lakòz yo mete peyi a ankò sou chapit 7 Nasyonzini e swadizan pou vin rezoud pwoblèm gang, pwoblèm ensekirite nan peyi a. E se otorite yo ki bay okazyon an ki fè ke sa kapab fèt. ankò ou. Kòman ansyen diplomat Pierre Antoine Louis wè kesyon fòs sou presyon gang nan li menm? Kòman l wè l? An n koute l. Presyon an se yon enstriman sètènman politiko-jiridik. Li reflete yon konpwomi politik pami lè sè gran di Konsèy de Sekirite, patikilyèman Lèzetazini, Lachin e Larisi.